Bonjou mes amours koman nou ye nou anfom mwen espere ke tout moun anfom pa la gras de Dye se zanmi pa ou Jiji Wendyy na jodi a mwen tounen back avek yon lot ti video pou nou men avanm komanse video a kitem pran tanm poum di merci avek tout moun ki abone a chanel la waww lanmou nou yo rive sou mwen mes amours merci avek chak grenn moun. ki abòne a chanèl JJ Wendina e mèsi avèk ou menm ki pap sòti sou ti videyo sa pou pa abòne e mèsi avèk ou menm ki pral mande zanmi ou fanmi ou pou yo abòne avèk chanèl la mwen kontan mwen di ou mèsi paske ou fè pati fanmi JJ Wendina mèsi anpil mes amours. Video mwen vini avek li pou nou jodi a mes amours mwen m pral pale nou de 4 bagay 4 bagay sa yo ki se 4 bagay depi genyen yo nan yon fwaye fwaye sa pap kraze depi genyen yo nan yon relasyon relasyon sa li pap kraze ki 4 bagay yo ye cherim yo nou pral detaye yo kounya pou Premye bagay la se respè. Depi gen respè nan fwaye a, cheri m pa rache di w sa, fwaye a pap kraze. Depi gen respè, madanm nan respekte mari a, mari a respekte madanm nan, fwaye a pap kraze. Bay mari w respè devan fanmi w, devan zanmi w. Bay madanm ou respè devan fanmi w, devan zanmi w. Yes! Ni mesye a renmen sa, ni madanm nan renmen sa. Respè. Depi gen respè nan fwaye a, fwaye sa pa ka kraze. Dezyèm bagay la se fidelite. Depi gen fidelite nan fwaye a mes amours, oh! Sa se meyè bagay la se fidelite. Depi gen fidelite, mesye a ap viv alèz, madanm nan ap viv alèz. Ou pap bay madanm ou rival. Madanm nan pap bay maril rival yes wap wè fwaye sa lap toujou gen amoni wap wè moun sa yo toujou ansanm e ann serye mes amour ap toujou gen siksè nan fwaye sa fwaye ap toujou gen siksè paske lajan sa pa yon lajan k pral gaspiye lòt kote lajan ap rete nan fwaye an lajan ap rete la madanm nan ap planifye avèk maril men sa yap fè a lajan sa men sa yap fè men otomatikman Gen enfidelite, enben kounye a pral kòmanse gen gagòt cheri yo. Madanm pral soufri, timoun pral soufri. Se sa k fè n ap di w dezyèm bagay la se fidelite. Fòk fwaye a gen fidelite ladan l. Twazyèm bagay la se afeksyon. Cheri m yo, afeksyon. Madanm nan renmen afeksyon. Mari a renmen afeksyon. Ann ale pou mesye yo. Lè w leve maten cheri avan w al travay, fè yon ti bizou pou madanm nan. Lè w sot travay, fè yon ti bizou pou li. Se pa nik rantre lakay la konsa. Ou konprann? Menm lè yon bagay te pase w nan travay la, menm lè pandan w nan travay la, ou te gen yon bagay ki pa t fè w kontan, lè w rantre lakay la cheri, pa parèt ke w pa anbrase madanm ou. Wi m konnen sa ka rive kè w pa kontan men pa bliye ou sòti ou kite madanm nan lakay e madanm nan tou lè w wè mari a vini toujou mete w tou prè pou w anbrase l pou w ap mande l kòman l te pase joune a e si tout fwa w ta wè l vini tou sa ka rive se lòm on bagay deranje l ou ka wè l vini l ka on ti jan pa nan pol. Pi wap fache pou di oh se pa abitid komanl fè vini bagay bagay eske se pa yon lot fil genyen non pa fèl konsa non parèt salyel pase men sou li cheri koman w te pase joune a sak pase w m pa konprann ou se pa abitid sa w genyen jodi an epi lap chita lap esplike w men pa fache toujou bay afeksyon youn lot. Kèlkeswa jan sa ye, afeksyon mari ou pa manke l li. Afeksyon madanm ou pa manke l li. Ok cheri m yo, pou fwaye nou kapab toujou rete solid. Epi katriyèm bagay la se atansyon. Atansyon. Bay madanm ou atansyon ou. Bay mariw atansyon cheri. Mesye a renmen sa, madanm nan renmen sa. Wè m pa pale de pou fi sèlman oubyen m pale pou gason sèlman non m pale pou nou tou lè 2 paske sa li enpòtan pou tou lè 2 m pa pral di fò sa nan madanm nan poul pa nan mesye a m pa pral di fò sa nan mesye a poul pa nan madanm nan non se nou tou lè 2 a ki pou genyen bagay sa yo paske se yo menm ki pral kenbe relasyon an poul pa kraze Atansyon, pa egzanp, madanm nan bezwen pale avèk mari an. Menm lè w te gon pwoblèm cheri, menm lè w te fache. Depi w al rele w, li di w cheri m bezwen w wi, m gon bagay pou m eksplike w. Gade, chita. Pran tout tan w pou w tande l. Lè l fin pale, apre sa w a bay repons. De menm pou ou menm cheri, ki se fi an. Mari w bezwen w pou l di w yon bagay, Chita, kite l pale avè w. Lè l fin pale, w ap ba l repons w ap ba li an. Penenpòt sa l t ap di w, si s on bagay li aprann de ou ki pa fè l byen, l ap eksplike w li, kite l eksplike w li. Se pa le moman pou ou pral, ou pa menm tann li fin pale menm ou gen tan ap Ap Menm lè w te gen rezon kounye a ou vin parèt pou ou vin parèt tankou ou antò Si w pa ka tande l, ou pa ka ba l tout atansyon a sa l ap di an, ou pa chita pou w tande sa l ap eksplike w la, wè menm lè w te gen rezon, w ap vin antò, paske w pa p tande. Mwen pale ni pou mesye an, mwen pale ni pou madanm nan. Se pou len bay lòt atansyon. Epi, e mesye yo, nou renmen jwe nan telefòn. Pafwa telefòn nou nan men nou, n ap jwe nou bliye si madanm nan anndan kay la. Sa pa bon ditou! Sa pa bon ditou. E medam yo tou, pafwa nou konn rete, nou, telefòn nan nan men nou tou, nou bliye si mari a la. Non. Non. Se pou tou lè de moun yo youn mache sou lòd lòt. Pa di mwen m se gason m fè sa m vle. Pa di mwen m se fi m fè sa m vle. Non, pa gen sa. Nan fwaye a, se youn admèt a lòt. Youn bay lòt respè. Bay lòt afeksyon, bay lòt atansyon, epi gade fidelite nou. Ok cheri m yo, mwen pa pale twòp, se sa sèlman m t ap di nou, mwen eksplike nou 4 bagay ki baz fwaye a, e depi gen 4 bagay sa yo nan fwaye a, mes amours, fwaye sa pa ka kraze. Ok, fwaye sa pa ka kraze. Premyeman, respè. Dezyèmman, fidelite. Twazyèmman, afeksyon. Katriyèmman, atansyon. Ok cheri m yo, mwen espere nou enjoy ti videyo a e m gen pou m retounen a yon lòt videyo pou nou ki pral fè kè nou kontan. Mwen renmen nou anpil. Mwen p ap janm pa renmen nou pou sipò nou. Ok mes amours? Dakò cheri m yo. Bizou. Epi bye!